Kouman nou ye? E nou sonje nan ti koze nou te fè dènyèman an, nou te di. Gen yon seri de eleman nan kad eta de dwa, se eleman sa yo ki ka fè ou konnen yon peyi nan eta de dwa. Nan ti kozman nou sou eta de dwa jodi a, n ap gen pou pale Sou youn nan eleman sa yo. Gen plizyè wi. Nou di tout sa k enpòtan nan lavi moun epi n ap esplike wòl Leta nan travay pou garanti byennèt tout moun. Nan ti kozman nou jodi a sou Eta de dwa, n ap site bagay ki enpòtan nan lavi moun. Epi, gen yon lòt moman n ap esplike wòl Leta nan travay pou garanti byennèt moun. Leta ki mete tèt li nan pozisyon pou l garanti san mank byennèt tout moun ki sou lobedyans li, Leta sa a rele Eta de dwa. Lè w tande yo, yo di w Eta de dwa, s on Leta ki di, mwen menm, Tout sa k ka fè byennèt moun, m ap fè lwa, m ap fè konstitisyon, e sa lalwa di mwen, sa konstitisyon di m, se li m ap fè. Se sa a ki Eta de dwa a. An n di Eta de dwa se yon etap. Yon sosyete sitwayèn franchi ki oblije Leta aji sèlman ak zouti konstitisyon epi lalwa nan fè politik pou byen tout moun. Ha! Eta de dwa se yon etap yon sosyete sitwayèn franchi, fò sosyete a te deja yon sosyete sitwayèn pou l franchi etap sa a, ki oblije Leta aji sèlman ak zouti konstitisyon epi lalwa nan fè politik pou byen tout moun. Nan sans sa a, Eta de dwa atache anpil anpil enpòtans ak aktivite ki lye dirèkteman ak moun, Depi son bagay ki konsène moun, eta de dwa la, la lwa la. Se konsa, on bagay ki ou ta ka di ki on ekstrèm denpòtans, se rive moun sou tè a. Se rive moun sou tè a. E sa k fè nan domèn la lwa, Yo pale de eta sivil. Si w rate vini yon moun sou tè a, moun nan vin sou tè a, ou pa konnen l la, nan kad yon eta de dwa, sa p ap fèt nan kad yon eta de dwa. Men lè w rive nan yon eta de dwa, fò w oblije chèche tout moun pou wè si tout moun la, pase si tout moun la, bouch tout moun fann, fòk yo manje. Donk se sa ou wè yo rele eta sivil la. E ou konnen eta sivil la li gen yon bann ak ladan nou pap pale de tout ak sa yo. Manman penmba ak nan eta sivil la se ak nesans la. Depi ou wè ou rate sa. E kòmsi ou pa moun. Depi ou rate ak nesans ou nan leta, depi ou wè ak nesans ou, ou pa genyen l, oubyen ou genyen l, li gen pwoblèm, yo pa ka konn si se ou, ou mèt konnen ke ou se yon èt neglijab nan leta a. Alò ke se pou ou leta a fèt. Ak nesans. Se yon ak ekstrèm enpòtans. E ou konnen sa k ba l enpòtans? Se kontni l, se sa l gen ladan l nan. Li di ki lè w vini. Li di ki lè w vini. Li pa konn ki lè w prale non, men l konnen ki lè w vini ak nesans la. Li bay jou, li bay lè, li bay kiyès sèks ou, li bay kiyès ou ye, ki non w, pitit kiyès ou ye. Donk ak de nesans la son bagay konplè li ye. E depi sou ak de nesans, depi sou jan yon leta sèvi nan afè ak de nesans wap gentan wè ki leta li. Afòm di w non menm Jiska prezan kote n ap pale la, sinon gen yon pakèt ensikoni nan peyi a wè ki vin chèf youn tout bagay, e depi la a, dwa yo bafwe. On timoun, nan dwa pa nou an, yo di ke, yo di nan mwa on timoun fèt, e pou nesans li y al deklare, e leta bay ki kote pou yo deklare nesans la. Nan mwa l fèt, depi w kite mwa a pase, Ou menm ou nan ilegalite. Donk, sa a pa gen jwèt. E tout evènman ki frape nesans timoun sa a fò l parèt. Ki bò l fèt? Ki lè l fèt? Ki jou l fèt? Ki mwa l fèt? Kiyès ki manman l? Èske li gen yon moun ki reklame l kòm, yon papa ki reklame l kòm pitit li? Pase ann Ayiti, anpil pitit se manman yo gen, yo pa gen papa. Lè leta ap konnen ke eske l gon papa ki reklame l kòm pitit li ou di mwens eske li gen manman l gen papa a se tretman wi leta pral ba li bay tout timoun ki pa gen manman ki pa gen papa yo ta ou byen manman yo ta gon bagay rive l li pa la timoun sa e pitit leta li ye wi e pitit leta li ye wi. Pou leta fè bèl kay kote pou trete jan yo trete moun. Donk, ak de nesans yon timoun se yon lò li ye nan leta ki pran moun o serye. Ak de nesans la, hum, li gen yon enpòtans kapital, m pap janm bouke di l. Premye enfòmasyon sou yon moun Se li k pi enpòtan wi e li k mennen w nan tout vi moun nan. Depi enfòmasyon sa te pran mal, dayè moun nan an danje. Figire w ke ou fè yon timoun, ou al deklare nesans li, yon bann tan apre l fèt, ou bliye yon bann eleman wi nan nesans timoun sa. Petèt jou timoun nan te fèt la ou pa bay la. Gen dwa gen yon bagay k ap fèt nan sosyete a epi se jou sa k pral fè timoun nan Gen tout esò l kapab genyen nan sosyete a wi, jwa wi, lè a. Menm si ou pran l sou plan mistik, yon timoun fèt yon lè, lè l konn lè a, yo ta di w lè sa a, sa depan de kwayans moun nan, li di w ki lespri ki te travèse tan an. Si w wè timoun nan entèlijan, men sa k fè l entèlijan. Si w wè timoun nan gen pwoblèm, men sa k fè l, se paske te gen yon movèzespri. Donk, mwenn ti detay. nan nesans timoun nan konte. E se ak de nesans la ki fè w konnen ke w ayisyen. Se ak de nesans la ki fè w konnen ke w se ayisyen. Se yon ak de nesans ki fè w konnen w franse. Ou pa annik rete nan bouch konsa w di w se ayisyen. Menm lè w nwa ou pa ayisyen. Se ak de nesans ou pral di a sa a se yon ayisyen. Nan menm lang ou pa ka fè yo konnen ke ou se Ayisyen, se ak de nesans la. Pa gen lòt bagay ki ka ranplase l pou fè konnen kiyès ki devan w nan, se li menm. Se ak de nesans la ki pèmèt laj ou genyen, ki pèmèt moun konnen n. Gen anpil moun ki mouri nan peyi a nan lopital se paske l pa konn laj li yo laj li bay la se pa laj li epi yo ba l yon medikaman ki pa koresponn epi medikaman an tiye l anpil moun sa vle di ke lè w pran yon peyi tankou ayiti depi la nan ak de nesans yo pa bay enpòtans se kòm si se yon peyi ki fèt pou l detwi moun wi. Saj fam nan podyab lè saj fam kap akouche w nan seksyon kominal la pa gen lopital pa gen anyen saj fam kap akouche w nan seksyon kominal la li li li pa gen anyen li pa gen anyen li ka fè dayè l pa konn li le pli souvan san nou k ou lage yon timoun atè tankou bèt non m pap menm di tankou bèt Jodi a nan eta de dwa yo, ni chen, ni chat, tout zannimo domestik, yo pran menm swen sa avè yo wi. Dat yo fèt, kilè yo fèt, ki bò yo fèt, ki nasyonalite yo, tout, tout, yo pran swen avè yo wi. Pase figure w, chen, chat, zannimo domestik sa yo, lè yo gen pwoblèm, yo mennen yo ka doktè, premye bagay doktè ap mande w, se kilè l fèt wi. Menm jan ak yon timoun piti. Donk, ak de nesans la, yeah, monchè, si m pran pou m pale w de li la, w ap wè pa genyen lòt bagay ki mete nou nan sa nou ye jounen jodi a, se paske yo tèlman pa bay moun enpòtans depi nan nesans. Donk anpil nèg ou wè ki prezidan, ki depite, ki senatè, ki gwo bagay nan peyi a, m pa ekskli m non, M pa eksklim non nan sa map di a ki pa ki pa genyen ki pa konn ki dat yo te fèt ki leve vay ke vay ki pa konn laj yo m di w m pa m pa ekskli pèsòn nan peyi a nan sa map di la e se youn nan bagay tou ki fè lè w vin nan w fonksyon politik si w pase tout mati sa yo sa pa nou non Ou wè wap fonksyone nan yon peyi enpi moun pa gen akdenesans. Tout bagay nou gen pou nou pale de pwopriyete, tout jan w wè gen pwoblèm tè san ap koule, e menm bagay e bagay nesans ou wi. E bagay nesans ou wi. Se pa blag non. Pou yon peyi ap fonksyone, Pou moun Leta fèt la, pou moun sosyete a fèt la, moun ki pou fè sosyete a gran an, moun ki pou fè Leta a gran an, enpi, depi nan nesans li ou trete l an piti. Humm. Ki peyi, peyi sitou Etadedwa yo, lè w di moun fèt, se fèt wi, depi nan lopital la e fèt wi. Lè nou rete wè nou move, nou monstre, nou toujou monstre, nou pa konprann anyen, tout bagay difisil pou nou. Se yon bagay depi nan nesans nou wi. Yon bagay depi nan nesans nou. Se depi nan nesans nou pou moun ba nou enpòtans. Se depi nan nesans ou, ou o fèt, nou lopital, ou anpil moun devan ou, moun k ap fè aktivite dekwa pou pèmèt ke ou bay, tout bagay sa yo travèse ou. Jodi a nou fèt nou seksyon kominal, kote manman w fin fè w la, bon li degaje l, fò l al nan mache, fò l al vann, fò l al nan jaden, fò l al nan sesi, paske se li pa gon leta k ap pran swen de li. Si gen bagay pou nou ta pale, on bann kandida ou gen la a, ki vini. Kijan nèg la pral fè konnen ki son ak de nesans ye kant li menm li pa gen ak de nesans se sou fo non li antre. Gon bann bagay wi wap monte yon strikti politik wap montel avèk de stri avèk de moun ke peyi a fè pase mizè. De moun ki pral lekòl li grangou li paka manje paskel pa konte andan peyi a ekomsi li pa konte. Mezanmi si nou ta konnen A bagay eta sivil sa a m ap pale la a, tout efondreman sosyete a l kòmanse la wi. Chak tan ou wè yon nèg ki pa te genyen bon eta sivil, tankou m, sa m ap di a m pa ekskli m, m pa ekskli m. Chak tan yon nèg sòti. Nan pwovens la w vini ou chèf, ou depite, ou senatè, ou prezidan, ou minis. Pwoblèm sa yo pa di w anyen piske ladan ou leve. E kòmsi pou ou se yon bagay nòmal. Fò w ta gen yon sosyete ki fè w konnen ke l pa nòmal e depi piti nan tretman w. Konprann? Donk jodi a. Ou mèt tande moun ap pale de refòm, refòm ekonomik, refòm sesi, refòm sosyal, refòm, fò moun egziste pou refòm nan posib. E refòm nan pou kiyès, a kiyès li pral fèt? Moun ki pral fè l la li menm fò l refòme tèt li, fò gon priz de konsyans ki pran anndan sosyete a pou nou konnen ke l pa nòmal n ap viv nan kondisyon n ap viv la. E timoun k ap vini an pou nou stope l. Tout bagay, chak nèg moun ki parèt vin prezidan yo, yo fè yon vye dekrè. Yo fè yon dekrè di pou tout moun gen ak de nesans. Si w vle kwè m, kwè m, dekrè sa yo mete plis mal nan peyi a. Kounye a yon moman tan, ou bezwen yon ak lanmò yon moun la, moun nan mèt ap viv yo ba w ak lanmò a. Kiyès k ap ba ou l? Otorite yo. Ou ou bezwen yon ak nesans la pou fè nenpòt bagay ki mal sou non yon moun, y ap ba ou l. Al nan yon eta de dwa pou wè, nan yon peyi tankou Lèzetazini, tankou Lafrans, e m kwè la a Sendomeng. Ale pou wè, m pa p pale Sendomeng nan fè eta de dwa men m ap montre w yon leta nòmal. Paske yon leta pa bezwen yon leta de dwa non. Okontrè leta de dwa a li jwenn sa egziste pou l sèvi avè l, li jwenn tout moun tout moun konte nan yon peyi. Pou nan yon peyi pifò moun pa konte, Bon kijan yo fè politik? Kijan yo fè politik pou sak la, pou sa kap vini? Sak prale a kouman wap vwel ale? Pa konn li e li pa gen anyen wè nèg la byen fanm nan byen entèlijan sòti nan bagay la byen entèlijan epi lè w rete w gade ou wè li fristre. Eta sivil li wi. Donk m ap mande nou, lè nou gade yon timoun, yon moun ki fèt, lè n ap gade yon sosyete jan l ap fonksyone, gade depi nesans moun nan. Moun mouri yo pa vwale, gen anpil moun ki mouri moun pa konn si yo mouri non e se sak met plis konfli nan peyi a, sa se ak desè ou ta ka di se 2 youn kòmanse vi moun lòt la fini fini avèk viw viw fini eta sivil Ak de nesans kòmanse vi'w enpòtan, ekstrèmeman enpòtan, bay tout done sou ou, tout jan w ye, si w se yon ti gason, si w se yon ti fi eksetera, ki laj ou, ki lè w fèt, lè w fèt la fò l presize, jou w fèt la fò l presize, epi lè w prale menm jan an tou wi, kiyès ki ale a, kilè l ale. Paske si w pa konnen konsinye l nan leta a nan yon rejis, lòt moun ka itilize non moun sa a pou l fè vye bagay, pou pran byen l, pou fè tout kalite bagay. Donk, de ak sa yo, yo di n ekstrèm enpòtans. Depi w wè de ak sa yo byen fèt, tout sa k nan mitan yo ak maryaj, Ak adopsyon, divòs, tout bagay sa yo pap gen pwoblèm. Fèk wè si ou map pale, li mye ke ou pale de ak nesans e ak desè. Depi ou byen fè bagay sa yo, ou gen yon sosyete kap mache plizoumwen nan lapè e sa menm ede. sitwayen yo paske ou konnen sitwayen an depi yon moun yon moun vin sitwayen ou gon wòl polis anndan yon peyi natirèlman depi ou sitwayen depi yo di w 18 an ou sitwayen ou gon wòl polis ou pa gen dwa pou gon bagay mal k ap fèt pou w pa rapòte l bon ki bò ou pral pran pou konnen si moun nan gen 18 an se ak de nesans li wi nan yon sosyete modèn nan yon sosyete E nou eta de dwa? Tout bagay gon lè l fèt, tout bagay gon lè li fini, fòk bagay sa a konsinye. Gon lè w fèt, lè w fèt la, li vin ba w, kijan w fè konnen w gen dizuitan? E paske yo konn kilè w te fèt. Kijan w fè konnen w gen vennndezan? E paske yo konn lè w te fèt. Kijan w fè konnen w minè? Kijan w fè konnen w majè? Ay isi se sou fizyonom ou ap depi wè misye misye sanble l gen laj la pa epi si sa depan de jan yo di a misye sanble yon timoun e konsa nou gen nou gade moun nan sou fizyonom li alò ke ou gen dwa pran yon ti rasi li gen yon pakèt laj ou pa wè l epi l twonpe w si l pa genyen. Si pa genyen on batistè pou l vini. Moun pa bay moun laj nan bouch sèlman hein. Dayè tout kote pou yo konsiyen on bagay wal lekòl fòk gon rejis ki monte ki laj ou ki lè w fèt kijan w fèt. Donk mwen mwen panse ke nou pale a ase. Eta sivil la gade l. Lè w tande yo di y ap fè revolisyon ekonomik, y ap fè revolisyon kwèdèk, revolisyon isi, revolisyon la, epi pou kiyès w ap fè l? Pou de moun ki pa egziste. Donk n ap tounen ankò. Pou nou pale de yon lòt bagay ki kapab edikasyon, travay, tout bagay ki lye avèk moun, n ap pale de yo nan kad ti kozman sa. M ale, m ap tounen.